Nou konnen m toujou renmen pote ti video pou nou. Gon kay bò lakay la kap konstwi la. M pote yon ti video pou nou pou nou vin gade. M pa konn si gen moun la non. An nou al gade. Kay la pou nou wè nap antre. Nap gade an antre pou nou wè ok nou konnen m toujou renmen pote ti video pou nou nou pral gade sa ap pase nan koridò sa ok sa se sal kizin kòl ye. Sa se sal a kizin. Espas sa pou koridòl yo pou yo fè. Sa ka fon chanm. Ok. Wout ki pa dèyè a e wout bò la kay mwen. Ok, apre tè sa yon wout ki dèyè a e wout bò la kay mwen. Sa se rès. tè. Rès tè ki rete. Gade yo. Moun sa ap konstwi. Nou konnen mwen mwen pou ti video sa yo pou nou. Chak ti modèl kay sa yo. Moun sa fè kay li a devan. L kite tè. Tè yo dèyè. Sa yon chanm. Ebyen sa e kizin. Mwen panse sa e kizin. Sa yon chanm li ye. Sa yon chanm. Sa se rès tè a. Sa se beny. Ok sa ti kay sa piti monchè. Sa se beny nan. Epi sa son chanm. Chanm nan piti. Apre moun nan ap grandi. M kwè apre l ap grandi. Apre l wal itilize koridò sa pou l ka fè plis chanm. Plis la. Plis bagay. Ok sa se la sal la. Sa m panse. La pou l mete. Tab sa la manje. Epi la se antre kay la pou fè sal, kizin. M pa konprann modèl kay la men. Men m wè l vrèman twòp wi. Apre sa, sa se garaj. Li kite espas rès tè sa devan pou l fè garaj. A tout lòt bagay. Ok, se kay la sa. Lè nou di an depase, an depase nan koridò. Sa se antre a. Ou antre la. La sal. Apre sa, son chanm li ye. Yon ti chanm. Apre sa ou jwenn beny nan. Beny nan la epi chanm nan la. Apre sa lè moun nan fin konstwi. Li ap fè rès kay lan pou kont li. Pase isi a. L ap fè rès kay la pou kont li. Men tout rès tèl la rete dèyè a. Banm vire kamera pou m ka pale avè nou. Ok. Apre lè moun nan fin konstwi kay la konsa. E lè yo remèt li kay lan. Li menm li fè kay pa l. Li fè plis travay nan kay lan. Ok. Li fè plis travay nan kay la. Tankou rès tè sa l genyen ki dèyè a la, rès tè sa l genyen ki dèyè a la, li pral fè chanm pa l, chanm pa l, si l vle fè de chanm, lavande li piti konsa. Ok, men mwen l vrèman bèl. Yo mete, sèlman yo mete fenèt la, sal la sou kote, epi sa yon pòt antre l ye. Mwen li vrèman bèl. Jan l fè l la, li vrèman bèl, san ipokrizi. Li bèl men. Gen anpil travay pou fè. Ok. N ap mache gade kay. Trè byento m ap pote pa m nan pou nou montre nou. Sa e beny nan. Ok. Trè byento. Sa e ti chanm nan. An n soti. Sa se dèyè a. An n soti. Kounye a m pral lakay. Tande e sa w. Kounye a m pral lakay. Ok. Sa se koridò a m te pase a. M wè gwo espas la. Gen lè l pral itilize l pou l fè. Jardin Fendi nan espas sa. Espas sa ka fon bèl ti chanm. Met yon ti kabann, met gwalda ou pa ti moun nan. Men gen lè lwa itilize pou fè alia vèdi. E gen lwa itilize pou fè alia vèdi ou byen kote pou l mete plant ou byen e machin a lave. Tout bagay sa yo. Ok. Anale se sa. Ti kay lan vreman bèl. Yo fin koule dal la. Yo fin koule dal la la dan. Yo koule dal la vek izoport. Ok, mali konya. Vin vizite kay sa. Konya mali, mali la ka mwen ato. Ton kay pa mnen wap moutre nou. Trè byento m ap montre nou kay pa m nan. M gen yon lòt kay wi m pral montre nou ankò. Nou mèt tann m ap montre nou. M kwè pita m ka pase vizite l. Lè m sot chache timoun yo lekòl m ka pase vizite l. Ok nou wè kay la m t ap montre nou an? Sa a kounye a m gentan nan lòt bò a. Men kay la. Ok sa se dèyè do kay lan. M fè yon ti zoom pou nou pou nou ka wè. Sa se dèyè do kay lan. Ok. Sa se dèyè do kay lan ke mwen te al moutre nou an. Tè pa li a devan, mwen gentan nan yon lòt riyèl la. Sa se dèyè tè sa a vid li menm. Ok, tè sa a vid, li poko vann, mèt li poko vini. Lè mèt li vini, mwen ap moutre nou chak etap li pase li nan riyèl lakay mwen. Tè sa a. ki avid la, li nan riyèl la kay mwen, li poko vann. Sa se kay m tap moutre nou do l. Wè kòman l fèt, li vrèman bèl. Do a vrèman vrèman bèl mèzanm. Mwen renmen jan yo fèl la. Mwen renmen jan yo fèl la. Nap swiv. An, sanble yo pral mete anlè ladan. Aah ok Yo pral mete anlè nan kay a la ok sa fè yo fè anba a konsa men anlè yo pral mete anlè la da m panse avan l fini map pase yon vizit la dan map montre nou kòman l ye si yo pa gentan met baryè pase moun sa yo depi yo wè yo kòmanse fè kay yo mete baryè devan l tankou kay m te montre nou avan yè a. Kay m de mwen a mari m nan al gade an, m te di ki jan ki jan modèl kay sa yo fèt la, m pral montre nou kòman sa yo fè ladan yo mete baryè. Wè m nan riyèl la la, m pral montre nou. Wè m nan riyèl la m ap desann la, m pral montre nou. Yo mete baryè ladan pou frekans site yo, apre sa lòt kay lan. Lòt kay lan. Nou te wè, nou m te moutre nou an, ki te avèk pòt vit lan, yo gen tan mete vit, y ap travay ladan la kounye a, sa se moun k ap travay ladan l kounye a, ou wè kay la, èske nou wè kay la, yo fout met baryè ladan, yo mete baryè ladan pou m pa rantre ladan ankò,

Woy sa map di nou an moun isi a depi wè yo kòmanse fè kay yo mete barye ladan yo kòmanse mete seramik nan lòt kay m te al vizite m te di nou konsa m pa renmen jan yo fèl lan genlè lap bèl wi. Men malerezman yo met baryè ladanl m pap ka gen kontwòl li janm ta vle gen kontwòl li an. Apre sa lòt kay lan m te moutre nou an e ki te gen gran pòt a vid lan yo gentan mete vit ladan yo gentan met seramik yo gentan met tout bagay ladan. M kwè gen moun ki gentan ret ladan si m pa twonpem kòm m pa fè wout sa twò souvan men m kwè gen moun ki gentan vin antre ladan pase e moun nan depi w wè l ap fè kay lan konsa li pa tèlman rete ladan pou l ap peye kay yon bò epitou. pou li non pati anko. Ok. Batay. An mwen pa konen fè la. Ni de bon se an mwen an akou an. Riyal balaka mwen ap konstri. Tout moun nan zon nan ap konstri.